Nap salye tout moun nòmalman ki toujou la kap felisite nou nan tout travay ke nap fè nan tout video nap moute ki se Fitografik Production. Jodia nou pote pou 12 bagay Wendy plis renmen nan vil depi lap viv sou latè. Epi si gen plis bagay toujou nap vin avek yon lot video numero 2 pou ou, nap fè plis rechèch men nou pral site pou ou 12 bagay Wendy king plis renmen nan vil ou konprann de grenn pa grenn premyèman nap diw ke Wendy Se yon atis ayisyen ke nou tout konnen kap fè pale de li anpil anpil nan moman la, youn nan bagay ke Wendy plis renmen nan vi l se bèl kay, bèl kay lè w pale de bèl kay ou pale de achitèk, achitekti ou konprann, moun kap fè plan kay, moun kap fè gwo edifis tout bagay sa yo e nou ka wè nan anpil videyo e nòmalman Wendy demoutre sa tankou nan videyo majistre a kote l fè nan yon moniman Ou konprann? Kote video li fè video li li si l pa nou li pa bon an, Dubai, pil edifis, tout bagay sa yo. Avèk anpil lòt video ankò ki moutre ke Wendyy renmen stil de vi sa yo. Pou l antoure l ak pami bèl kay, bèl edifis, e tout bagay sa yo. Dezyèm bagay Wendyy plis renmen nan vi l, se fanm nwa. Wendyy renmen fanm nwa anpil. Tankou nan video ideyal la nou ka wè l fè la anpil fanm konprann nan video e nan video l te fè lè m vle a ankò wap gade ankò ou mete bèl fanm kreyòl nan video a tou e nap di w tou li renmen fanm blanch tou sa vle di ke li pa yon moun ki rasis Wendyy pa yon moun ki rasis li renmen fanm blanch tou kote wap gade nan video premye ti video e banm moutre w E nan love la kote ke li fè la fanm blanch depi lontan epòk 2012 2013 e osi tou nan video Dubai la pil fanm blanch e apre avèk anpil lòt video ankò ke li fè e ki pwouve ke Wendyy son moun royal li ye kòmsi li ka viv ak tout moun. Numero 3 bagay ke Wendy plis renmen se Ayiti. Wendy renmen Ayiti peyi l anpil. Sak fè ke li pwouve sa, se paske apre ke li menm li fin fè hit, ou konprann, li t si li t ap viv depi an Gwadloup oubyen an Frans, jan nou ka di l lan, youn nan de kote sa yo, li l fin rive fè hit, ou wè li antre Ayiti. Paske pou ke l ta pede vin jwe bagay sa yo, fòk avyon te peye apa, E pri a te chè anpil. Li menm li te sipoze antre Ayiti vin stabli pou yon bon tan, kote ke li te rive fè anpil pale de li e pou jis kounye a l ap fè l, ou konprann sa m vle di w la, a vle di ke li te oblije antre Ayiti. E pa tout atis k ap fè l. W ap wè a diferans ke anpil atis rèv yo se fè it, al viv e. tankou Sendomeng, tankou Ozetazini, tankou an Frans, tankou Kanada, menm li menm nan diferans pa l la, li te oblije antre, nòmalman antre an Ayiti pou li te vin travay. Malgre sa, li te rive tou al jwe anpil konsè tankou nan anpil vil. nan peyi Ozetazini an, li te pile Kanada tou kote l te fè anfas Fantom. Konprann sa ke m ap di nou an. Lè fini tou, nou prale nan katriyèm bagay Wendy plis renmen nan vi l. Wendy renmen mizik. Nan pami mizik Wendy renmen anpil yo, li renmen Ego Trip. Ou konprann? Ego Trip kòmsi nan mizik yo kòmsi l ap pale ak yon moun. konprann dirèk li renmen mizik romantik tou li renmen konpa ou konprann li renmen fè konpa anpil nan album li ou toujou jwenn konpa Nimewo 5 bagay Wendy plis renmen nan vil Wendy renmen machin luxe lè nou pale de machin luxe li renmen Bugatti li renmen Ferrari li renmen Porsche avèk anpil lòt bèl machin ankò, li pwouve sa depi nan videyo li te fè kote l di konsa. Depi nan videyo, premye videyo li te fè li te moutre machin sa, m pa konn si se te yon ti Bugatti li te moutre, kote kijan videyo sa te rele ankò ee. Machin sa ke nou t ap di w Wendy te kòmanse ap moutre machin liks depi lontan. Se nan video kote li fèl yo mele a. Wè jan nap gade la se nan video yo mele a li te kòmanse moutre machin lix e pou jis kounye an li kontinye ap fèl jis ka no jou. Sa vle di depi lè sa lap moutre bèl machin pou jis rive nan ferrari moutre e al nan machin lix sil pa nou li pa bon. E sizyèm bagay Wendyy plis renmen nan vil li renmen e radchè. Sa yo te renmen rad chè e rad ki alamòd tou. Gen rad ki chè men ki pa alamòd, gen rad ki chè ki alamòd. Tankou pandan Gucci a alamòd l ap achte tenis Gucci a. Pandan rad pandan mayo a, pantalon an alamòd la e li l ap mete. Kepi a ou konprann se li l ap mete, chemiz lan li l ap mete. Setyèm bagay se pèl tenis. Bèl tenis li pwouve sa nan yon stil tenis ke l te fin fè yon video tout moun tap chèche video a e tap chèche tenis lan yo pat ka jwenn li ankò ou konprann lèfini yon lòt e yon uityèm bagay Wendy plis renmen se renovasyon renovasyon kòmsi l toujou ap renove Tankou moun ki plis vini an premye bay epi al etanke moun kap fè it wi, te ka gen lòt moun ki fèl men nan moun kap fè it se li menm ki vini li di bon twòp album banm kòmanse travay ep banm redwi bagay yo deja m fin fè it kounya mizik yo se lò yo ye ou konprann se lò a dyaman mizik yo ye lèm lage 6 mizik 5 mizik li sipoze rive sou popilasyon an epa sèlman li k lage yon 15 20 mizik epi pou apèn 3 ladan ou fè it. Ou konprann? Nimewo 9 vm bagay Wendy plis renmen se mond dijital mizik la. Sa vle di ke Wendy li menm li se yon atis vrèman vre ki toujou vann album ni an dirèk kòm si l vann album ni l ap siyen epi moun ap fè foto avè l men li plis renmen lè pa egzanp li lage mizik album nan egzanp sou youtube Epi la kilkel lagel sou YouTube la li wè lap fè milyon views trè rapid epi lap pete platfòm YouTube lap pete platfòm Spotify avèk anpil lòt e mte ka di w e plat e fòm digital ke nou menm nou pa twò itilize esak fè nou menm fòk nou itilizel plis Spotify iTunes Amazon Deezer fòk nou kòmanse enskri pou nou itilize platfòm sa yo plis. E dizyèm bagay Wendy plis renmen nan vi l se fanmi li. Nou pa di l an premye paske nou konnen Wendy p ap janm pa renmen fanmi l ou konprann, manman l, papa l, frè l, sè l eksetera. E menm zanmi tou ki vin fòme yon fanmi pou li, tout sa ladan l. Men nan menm dizyèm bagay sa tou n ap jwenn E Wendy renmen Jet Ki, Jet Ki oubyen nou te ka di l tou moto lanmè, moto k ap kouri sou lanmè e bato, li moutre l nan videyo m ap fè yo wont, li moutre l nan videyo si l pa nou li pa bon, li moutre l nan anpil lòt videyo ankò ke li renmen stil bato, ap kouri bato sou lanmè. Onzyèm bagay ke. ki pèmèt pi fò bagay se sa nou di yo te ka po e e reya reyalite se pa lajan anben onzyèm bagay Wendyy plis renmen an se pa lajan lè chèk youtube la antre lè chèk spotify la antre ou konprann lè ke nou bay atis la love la nou achte a album nan sou amazon avèk anpil lòt bagay ankò lè nap bal kado Konprann sa m vle di w la, e sa yo ki fè atis la nòmalman vin devni youn nan meyè atis ayisyen e atis ki pap janm pap feyit e depi lè ke li te fin pèse nan mizik rap kreyòl la. Ou ka abòne, ou like, ou pataje videyo a paske n ap vini ak plis plis videyo pou nou. Douzyèm bagay ke Wendy plis renmen nan vil se Bondye. Misye gen yon bèl respè pou Bondye ki se Wa dè Wa e nou ka wè sa nan pi fò album Wendy soti, li toujou soti yon tit mizik ki gen pou wè ak bay Bondye gras ou konprann nan album yo l toujou fè sa. Se Fito Grafik Pwodiksyon, Fito Grafik Film nap wè nan yon lòt video.